diskisyon. Lè pa egzanp nap diskite gen yon pwoblèm gon telefòn nou kapab diskite eske son telefòn eske son bwat a outiy li ye. Donk nou dakò ke nap pale de telefòn nan. Men si nou pa janm detèmine de kisa nap pale a nou pa nap pale men nou pap mennen yon diskisyon seryez vwa yon negosyasyon. Mwen menm nan tout sa m patisipe, tout sa m konnen, ou poko janm gen kondisyon reyini pou ta antre nan yon negosyasyon. Sa k ta dwe fèt la pou sèt fevriye a? Men, se, se yon, mwen menm m toujou wè de bagay ki trè senp ke nou konplike an Ayiti. Doktè Ariel Henry avèk moun ki avèk li yo bay anpil manti. Yo di yo la sou sa atik 149 nan konstitisyon an di. Mwen menm tande prezidan Privert ki tap pale dènyèman sou metropol, li di se pou yo respekte la konstitisyon. Kisa atik 149 la di? Li gen 2 pati ladan l. Li di si gen yon prezidan ki vin endisponib de manyè total pou kèlke motif ke se swa e ke prezidan sa nan dezyèm, premyè, dezyèm ane manda l la, Moun ki premye minis lan ap dirije egzekitif la e l ap òganize eleksyon ant 60 e 120 jou pou yo eli yon lòt prezidan k ap fè tan prezidan an te rete a. Dezyèmman, li di si pwoblèm sa a rive apati de katriyèm ane manda prezidan an, yo pral devan palman an pou palman an kapab eli yon prezidan pou tan ki rete a. Doktè Ariel Henry pa nan premye ka kote l ta kab konsèy dè minis la ta kab dirije e egzekitif la pou ant 60 e 120 jou paske prezidan mouri sou katriyèm ane bon sou prèske senkyèm ane manda l la ok donk se dezyèm ka pou yo ta aplike pa gen parleman donk moun yo vin antrave. Se zafè m toujou ap di ke se son des imposteurs. Yon moun ki yon impostè se yon moun ki bay yon manti pou l al okipe yon pozisyon. E se sèlman sa Doktè Ariel Henry gen kòm pwoblèm. Se ti manti de baz sa a ke l pa gen okenn metòd pou l kontounen l. E pi peyi etranje yo kankou Kanada gen anpil moun ann Ayiti ki pa konprann sa yo rele an franse enbwogliyo nou ye a. Paske pwoblèm ki genyen an sè ke se yon kesyon de sistèm politik. Pa egzanp, le Kanada, se pa yon peyi endepandan. La Jamayik, Guyane, tout peyi sa yo, se de peyi ki fè pati de Commonwealth, ki gen kòm chèf yo, le Wa. Le roi d'Angleterre. Mètnen sistèm politik yo a prevwa ke yon premye minis, wi, se li ki kapab administre e jere peyi a politikman e jiridikman. Men an Ayiti se pa le ka. Donk tout vire ou wè aktè yo ap vire won yo pa kab rezoud pwoblèm nan. Se ki sa la lwa di an Ayiti sou sistèm nan ki fè sa. Mètnen yo pa vle rete rezoud pwoblèm sa. Yap vire won. Tan ke pa gen yon prezidan an Ayiti, ou byen yon strikti prezidansyèl, tout bagay Doktè Ariel Henry fè yo, tout ap tonbe devan tribinal ki pi piti a. Paske la lwa di ke ou pa kab fè yon moun ranpli de misyon, de zaksyon, si l pa gen otorite pou sa. Pa egzanp Doktè Ariel Henry mèt monte yon CEP. CEP a mèt fè eleksyon. Nenpòt ki moun ki prèt devan nenpòt ki jij l al konteste eleksyon an, eleksyon an tou kraze. Poukisa? Paske yo pa prevwa dan lalwa ke Doktè Ariel Henry a tit li bay tèt li a kapab menm konvoke le pèp an sè komis. Yo di se prezidan k ap fè l. Donk se fot sa a ke yo fin fè. Entènasyonal la pran nan pyèj la. Paske lakay sèten peyi, li nòmal ke premye minis la dirije peyi a, epi ou wè yo pa konn si pou yo monte si pou yo desann. Donk lè bagay sa yo rive, gon sèl metòd ki itilize, moun politik yo reyini avèk de moun nan sosyete sivil la, yo fè jisteman yon antant, yo di ok, kòm lalwa pa klè, li pa rezoud pwoblèm ke nou ye a, men ki kòd de konduit, ke nou adopte ansanm, ke nou pral mete an plas ansanm, pou n kab sòti nan bay nou ye. Donk, se sa y ap di, ni Doktè Ariel Henry, ni moun sdp ki avè l yo, ni moun entènasyonal ke yo pa konprann, epi tan ap pase. Jiskaske gon kote, lè w ap fè tan pase, gon kote ou rive, w ap jwe yon match foutbòl. Li fèt pou l fèt 90 minit. Li kab fèt 120 minit. Men ou mèt voye boul nan graden kantite ou vle, gon lè abit la ap sifle match la fini. E alò kolonèl. Pran yon bagay ke w pa gen dwa a li. Tankou w di l sa.
Wi men sèt en enpostè. Se kankou yon nèg k al vòlè yon bagay. Sòf ke lè yo fè yon koudeta, nèg la admèt li fè yon koudeta, li di l fè yon koudeta, e li nan pwoklamasyon l tou di ki règ ke l pral aplike. Lè sa l asime. Men un imposteur se yon moun kap fè komsi li pran bagay la epi lap diskite bagay la nan menn ou el nan menn e lap done epa mwen k volel or se pa bagay la nan menw ou pa kab lagel se yon pouvwa li el nan menw li trè klè el pa legal men nan kijan wap chita poun kab rann ni gon sètèn normalite ok.
Ofri pòs pou kolektif ta antre nan nan. HCT, nan CT, nan kolèj, bagay konsa, y ap ofri pou. M ta jwenn yon ti bagay tou. Ou konprann? Men m pa renmen lè m al nan resepsyon pou m manje, apre sa mwen m plis panse a deranje a ke a manje a. Sa vle di ou andeyò de pouvwa sa a? Men, ou se yon moun fò tèt, yon moun pa byen pou w ta antre nan bagay sa k gen la a. Se yon bagay ki ilegal odepa. E pa gen okenn jan. Depi lè w wè yo pase. 2 zan e demi ap vire won ou genlè konprann se mechan men e pa mechan yo mechan non bagay kap pase la se kankou yon nèg ki vin ka yon moun li frape pòt la byen dousman epi yo di ki moun sa epi yon lòt nèg ki parèt li frape pòt la bow bow bow epi moun anndan an mande ki fout moun sa. Donk se pa kont non moun yo genyen, se jan pòt la frape ak pwoblèm nan, e sa k pase gouvènman sa la. Alò kòm ou konn gen.
Pèsonn ki gen yon bawomèt pou l di moun sa a te kontribye, moun sa a pa t kontribye. Pa gen pèsonn ki kab mezire l. Se kankou w ta di, mwen gen anpil bagay mwen tande, e de bagay ekstwòdinè, mwen tande de moun ki di fò nou chanje mantalite, mwen m pa konn okenn fòmil ki pèmèt yo chanje mantalite yon pèp, ki gen pli de 220 tan d'ekzistans an 1 maten. Se kankou m tande y ap di fòk gen yon lòt jenerasyon de lidè. Se pa yon maten ou leve, ou fabrike yon lidè. Se sa m konnen. Mentnan, gen de, pa egzanp se sa k fè nan pati politik yo, si yo te de pati politik nòmal, t ap gen de jenerasyon de jèn ki t ap pran fòmasyon, ki t ap fè pou ranplase sa k prale yo. Bon nou pa chita fè sa epi briskeman nou bezwen nou an maten pou n gen de lide ki diferan. Se de moun k ap reve. Mentnan, il è evidan ke nou devan yon pwoblèm ki trè konplike e gen anpil moun mwen tande ki di de bagay ki lojik. Pa egzanp, mwen di w jodi, bon, mwen ta menm nan plizyè pozisyon pou m ta bò kot Doktè Ariel Henry. Pa gen anpil moun ki pa renmen pòs minis, pòs chèf. Bon, Doktè Ariel Henry ap ofri. plas nan HCT 2 pou 15, moun di yo pa kab antre la. L ap ofri plas nan gouvènman lib. Li dayè nan menm dènye wout vwayaj caricom nan, yo te di l ap pran 40 pousan ministè pou li, l ap bay 60 pousan. Men kote w konn lè yo konn ap di moun men plas pouvwa an Ayiti pou w ap di non. Sèke bagay gen yon pwoblèm. Donk fòk nou chita pou nou rezoud e bagay yo pa difisil. Menm jan anba afè ensekirite ou tande a. Gen anpil moun k ap nan tèt yo se pou yo pran zam al touye bandi. Bon si n ap fè pwogram al touye bandi mezanmi kilè n ap fin avèk afè touye sa a? Mètnan fòk ap poze tèt ou kouman bandi a fè vin bandi? Answit kouman l fè chita lakay li, li bandi? li jwenn zam avèk minisyon kap vin jwenn li tout lajounen. Eske yon nèg nan lavi a se bandi li ta renmen ye? Non. Tout nèg ta renmen leve, li gon travay l al fè, l okipe madanm li, pitit li, fanmi l. Mennen si l rive bandi gon bagay ki mennen l la. Bon si nou pa al rezoud pwoblèm ki mennen l la epi nou konprann se touye n ap mache touye, nou pap janm fin touye. Donk fò gen de bagay fò abòde l avèk trankilite, avèk serenite. e pou w fè sa w gen pou w fè a ofiramezi dousman. Mwen menm pèsonèlman m pa kwè nan bagay bridsoukou. Paske bagay bridsoukou yo m konnen yo gen kapasite pou yo kraze. Pa gen okenn, eseye ap bati yon kay la pou w wè. Si w onèt, w ap wè w ap fè 10, 12, 13, 14 an anvan w resi bati yon kay. Paske konstriksyon difisil. Lè pou w konstwi yon bagay li difisil. Donk kraze a rapid, fasil. Men konstwi a difisil, li mande plis tan, plis refleksyon, epi plis bon moun, moun pozitif tou. Kolonèl, ou di pa menm PM, n ap rele l PM, li pa menm PM. Li pa reyini okenn kondisyon sa lalwa di an Ayiti pou l ta PM. Men, se li menm k ap dirije peyi a. Li se sa yo rele yon PM de fèt. Se tankou nèg ki fè yon koudeta. Apre 7 fevriye, pa gen moun. Popilasyon pa soti li jete Doktè Ariel Henry, pa gon revolisyon ki fèt ki jete l, li rete nan primati a, pa gen moun ki pral al goumen avè l fè l sòti, l ap rete la jiskaske primati a soti anba dèyè li. Wi m dakò fòk eleksyon fèt. Men s on pil eleksyon ke nou mal fè. Se depi sou prezidan Aristide an 2000 wi, nou fè yon eleksyon avèk de moun ki te gen pouvwa pou pwovoke sa pou fè sa. Nou mal respekte sètèn nòm, sètèn lwa epi n ap peye konsekans lan jiskaprezan. Donk, se pa paske gen yon pwoblèm ki serye epi pou nou itilize yon move metòd pou n rezoud li. Se pa paske, pa egzanp, nou pa dakò avèk jan Prezidan Jovenel Moïse ap dirije peyi a epi pou de moun met nan tèt yo nòmal pou yo antre lakay li pou y al touye l. Se son de mezi ekstrèm. Donk. Mwen di w konsa, tout moun tèt dwat, tout moun nòmal, jiskaske Jezikri tounen, depi Doktè Ariel Henry rete nan pozisyon l rete a, l ap kab rete la, li chèf, li gen pouvwa nan men l, li gen dwa deside l ap fè eleksyon wi. Epi, lè eleksyon an fin fèt, nan kondisyon ke nou ye la, n ap pran tep sa, n ap repase l, nou pral wè kantite pwoblèm ki pral gen. Donk se sa k fè gen yon seri de moun ki di, devan pwoblèm ki gen la yo, se yon ripti ki pou fèt ant jan bagay yo toujou ap fèt an dezòd. Pou nou pa kontinye ap fè menm bagay yo ankò, ann chita pou n reyòganize l. Men nan gen de moun ki gen pouvwa ki di non. Ke yo avanse. Selman mwen jis konstate ke komisè Guy Philippe rantre apre sejou ke l fin pase Ozetazini. nan prizon paske li te plede koupab de akizasyon yo te pote kont li yo e li benefisye yon tan redwi pa rapò a kolaborasyon ke li te bay a jij yo e li lage li rantre nan peyi l e lè l rantre nan peyi l li fè de deklarasyon e li di de responsabilite ke l pran donk se yon bagay ke ou konstate ou fè. di lap fè kanpay, sa a se opinyon pa mwen nan, mwen menm mwen tande l di li se pa afè kanpay ke l vin regle, son revolisyon ke lap mennen, mentnan lè a gen kanpay. a gen lwa elektoral, a gen yon CEP dabò, gen yon lwa elektoral. Mentnan se CEP a k pral apresye kapasite l ou non pou l patisipe nan yon eleksyon a kèlke nivo ke se swa. Donk bagay sa yo se pa yon moun ki deside yo, se lalwa ki detèmine yo. Mentnan an s ki konsène opinyon, bon tout moun kapab gen opinyon, mwen m tande sa l deklare li di. li di ke li pa vin regle afè kanpay prezidansyèl oubyen a kèlke nivo ke se swa, li vini pou l fè yon revolisyon. A, w ap mande m pou m rantre nan sèvo yon moun, nan lespri yon moun, li di yon bagay ki senp, ki klè, li di li vini pou l fè la revolisyon. Donk, nou jis kapab pran nòt de sa l di a, de entansyon ke l. Li pa kache, li di egzakteman ki sa l vin fè. Mentnan kounye an, se nè ke rete tann pou wè ant sa l di a e sa k ap fèt, si ap gen diferans, si pa gen diferans, n ap konstate. Men Kolonèl, si nou a, si nou ap etire sou le fè ke ou di se, se yon fè, se sa ke li menm li panse, nou konprann ke ou pa rantre nan tèt li, men ou menm antanke Kolonèl, ki ap gade kòman sitiyasyon peyi a ye, pa rapò avèk mesaj ke li voye a pèsonèlman, ki sa ou menm ou ka di sou sa? Non, men lè ou mande m pou m bay yon opinyon pèsonèl sou yon deklarasyon ke yon moun ki adilt pran responsabilite li fè. Lè yon moun di l ap fè yon revolisyon, se pa yon blag li ye. E m sipoze komisè Guy Philippe se youn nan moun ki mye fòme, mye kapab konprann sa l di a. Donk nou jis se tankou mta kap di w moun te fè yon aksidan e nan lari a ou konstate ke l fè aksidan men nan rezon ki fè aksidan an fèt bagay ki te kab fèt pou fè aksidan an pa fèt sa se san dout kesyon mentnan li di sa l di a e li pase nan plizyè pwen nan peyi a li eksprime l devan anpil moun donk li pwovoke li sisite yon atant. Mennen se li menm ki pou pran responsabilite kijan lap jere atant kel sisite a kel pwovoke a. Ni.
Bon m pa tande sa. Pou moun rejwenn yon moun nan yon bagay, fò dabò ou konnen kisa bagay la ye, kisa lap fè, ki modalite sa lap fè a lap fè l, lè sa ou kabab apresye pou ou rejwenn ni ou pa. Map raple m te gen Jeneral Abraham ki te yon lè l te fè yon mesaj Li te mande pou yo rejwenn li. Men pèsonn pa t konn ki bò yo t al jwenn li an, ni nan ki sa. Donk, si komisè Guy Philippe mande pou de moun rejwenn li, se li menm k ap kreye kondisyon pou eksplike ki sa l ap fè, nan ki sa l ap fè, ki bò l ap fè sa l ap fè a, kòman l ap fè l. Epi sa ap pèmèt yon moun evalye pou w konnen si w kapab rantre ladan l ou pa. Se sa m di w wi. Pou w rantre nan yon bagay, fò w konprann li dabò, fò w konn lè tenan e lè aboutisan. Donk lè sa w ap deside si w kab rantre nan sa, si w pa kab rantre nan sa. Jiskaprezan m pa kab ba w yon opinyon, paske m pa konnen nati pwojè ke l genyen an. Mwen jis tande li di fòk se la revolisyon ki pou fèt. Donk lè l ap mete mekanism pou fè revolisyon ke l ap pwone a an plas, lè sa yon moun ap kab. Evalye, aprese, konnen si w kapab angaje w la, si w pa kab angaje w la. Alò men sa n. Men nati e detay sa l ap di. Ok. Men kounye a si jodi a li deside. Mwen konnen ki sa yon revolisyon ye. Ok.
Mwen konnen ki sa yon revolisyon ye. Mwen konnen trè byen ki sa yon revolisyon ye. E kondisyon pou reyini pou fè yon revolisyon. Yon revolisyon se pa yon mo. Se yon bagay serye li ye. Donk mwen menm kòm mwen menm mwen pa gen eleman nan nature profondeur sal di a mwen jis di w men kisa m tande men konpreyansyon m e mwen di w mwen pa gen eleman ki kab pèmèt mwen di w jodi a ke m ap rantre nan sa l ap fè a ou pa. Kolonèl si nou ale nan kad de jeneralite si nou ta mete Guy Philippe de kote eske ou menm antanke kolonèl k ap gade kòman sitiyasyon peyi a ye ou twouve ke yon revolisyon se li menm ki ap meyè solisyon pou ke nou ka soti nan kriz kote nou ye jodi a? Bon, nou fè revolisyon tout tan an Ayiti. Nou fon bèl revolisyon e pandan 14 an, de 1791 a 1803. Se pi bèl revolisyon ki fèt. Nou efektivman ranvèse sistèm esklavajis la, men nou pa ranvèse reyalite fonksyonèl li. Lè nou fin kraze sa nou pa t renmen an, nou pa rive mete yon lòt bagay an plas ki meyè. E se konsekans sa ke n ap peye jiskaprezan. An 1986. Nou chanje lòd dè choz sou le plan politik an Ayiti. Te gen yon gwoup moun ki t ap dirije yo, rele yo Divalyeris, ki te dirije peyi a pandan anviwon 29 an. Nou di yo t ap mal dirije, nou kraze sa yo fè a. Epi depi lè a n ap mande, nou kankou de ti moun k ap resite, k pa konn leson an byen, nou pa konnen ki sa n ap fè. Donk sa ke m konnen an Ayiti, kraze se yon bagay ki fasil. Men chanje. pozitivman se yon bagay ki pi difisil donk mwen pa gen mwen m konnen mwen asiste kraze yo tout tan an Ayiti lè y ap fè kraze brize lè yo ap fè peyi lòk sa yo pa difisil lè pou kraze yon bagay men lè pou konstwi a sa mande bokou plis yon revolisyon ki reyisi se yon revolisyon ki pote de chanjman nan yon bagay ki t ap mal mache e li vin fè yon bagay ki meyè. Pa egzanp, si n ap pran ka prezidan Bukele, li gen yon sitiyasyon de banditism lakay li, li mete yon enfrastrikti konseptyèl, ideyolojik, imèn, teknik sou plas, jodi a l pase a 70 pousan mwens de kriminalite lakay li.

Yo te fon pil piblisite di lame se te lame kraze zo etc. Ann kraze bagay sa. Yo kraze l efektivman. Kraze a pa difisil. Yo kraze l efektivman. Mentnan jodi a nap rann nou kont ke lame a son enstitisyon li te ye. Te gen lame o Chili, te gen lame an Ajantin, te gen lame nan tout peyi ki te konn ap fè koudeta yo. Yo pa kraze yo.
Yo fè yo gen yon lòt konpòteman anndan sistèm demokratik la. Nou menm nou kraze pa nou an. Epi jodi a nou gon pil moun ki ame, kap tiye moun maten, midi e swa epi nou pa konn kisa pou nou fè. Donk di wap fè chanjman, ou kab chanje. Ase souvan an Ayiti nou chanje bagay yo vrèman, men nou chanje yo negativman, nou pa rive atenn rezilta diferan e pozitif ke nou te pwomèt yo. Revolisyon, mo a vle di, se revolte. kont yon bagay ki pa sa. Donk si w ap revòlte kont yon bagay ki pa sa, se ke w ap chanje l. Mentnan ki fòm ou pral itilize, se estrateji. Se ki panse ou genyen, ki ideyoloji ou genyen, men sitou ki mwayen ke w genyen. Paske di w ap fè revolisyon an se yon bagay, gen mwayen pou w fè l la se yon lòt bagay. Se de bagay diferan. e pou w fè l pou w kontwole l pou l pa derive nan men w pou l reyisi paske ase souvan nou konn wè menm nan manifestasyon gen moun ki gen bon ide k ap manifeste k ap pwoteste kont yon bagay yo pa dakò men gen defwa anndan manifestasyon an moun ki pwovoke manifestasyon an konn pa gen kontwòl li gen de moun ki konn vin fè nan manifestasyon an de bagay ki pa t nan entansyon moun ki te pwovoke manifestasyon an. Donk ant gen ide pou fè bagay la se youn, reyalize l la se yon lòt, gen kontwòl li pou l pa derive nan monn nan se yon lòt bagay. E lè w ap fè sa fò w analize tout paramèt sa yo pou w kab gen de solisyon pou chak ka ki kapab prezante devan w an kou de wout. Se okontrè, se lè pèp la grangou l kab rive nan yon pwen li reyaji avèk yon raj, avèk fòs. e m ta kab menm di avèk vyolans, se la ki sa danjere a, paske lè sa w pral melanje atant moun nan, dezi l, emosyon l, aspirasyon l, fristrasyon l, lè sa w gen pou w jere tout sa. E pa egzanp, yon rebelyon, yon revòlt an Ayiti jodi a kapab yon bagay ekstrèmman grav, paske popilasyon sibi twòp, li. Li gen, li anmagazine twò damertume, twò de soufrans. Gade pa egzanp ou wè Bwa Kale a. Bwa Kale a son reyaksyon a on peryòd ke moun yo sibi de bagay ki twò grav. E a ki sa l abouti? Li abouti a destriksyon sistematik lavi de moun ke yo panse ki t ap detwi lavi moun e ki de fèt t ap detwi lavi moun. Mentnan, an n gen on bagay konsa. Ou gen dwa gen de moun tou senpleman, yon moun bay yon kout dwèt sou li, li di yon pawòl sou li, epi moun nan gen dwa pèdi lavi l, alò ke moun nan pa gen anyen pou l wè avèk sa k t ap fèt la vrèman. Se la m ap di w, se le contrôle de certains paramètres, fò w gen anpil kontwòl sou sa w fè a, paske l kapab derive nan mò w. pa rapò a nivo fristrasyon ke de moun kapab genyen avan. Ann di jodi a yon revolisyon fèt pou chanje sa, pou chanje sistèm ki la, ki pozisyon, ki ap pozisyon Kolonèl Roody?
Men m ap gen pozisyon pa rapò a fenomèn ki devan m nan. M ap gen pozisyon pa rapò a fenomèn ki devan m nan. Pa egzanp, nou gen yon fenomèn jodi an Ayiti yo rele Doktè Ariel Henry. Se yon fenomèn. Mentnan m pa pral nan renmen ou pa renmen Doktè Ariel Henry. M ap konstate li nan yon pouvwa de fèt e m ap konstate rezilta ke l bay. E apati de rezilta m kapab gen yon opinyon. O pwen ke nan diskisyon avè l, l ap ofri pou moun vin rantre nan gouvènman avè l, pou moun rantre nan HCT avè l. Mwen menm mwen di fò w moun ta fou sè l pou w ta rantre, piske Doktè Ariel Henry pral gen talè konsa, l pral gen 30 mwa l ap dirije peyi a, avèk rezilta ke l genyen yo, ki negatif nan tout sans e ki enplike lavi moun, byen moun. Donk jisteman sa son bagay ki merite chanje. Mentnan kap di pouw chanjel fòw rantre ladann paske gon teyori ki diw son kay sal e ke w bezwen netwayel fòw gen kouraj pouw rantre ladann. Men si w wè w pral ou pap gentan netwaye kay la, pousyè k genyen, kantite viris, kantite mikwòb k genyen kapab gentan touye w. Ou kab oblije di bon pa gen pwoblèm kay sal pa kab netwaye se kraze pou l kraze. Donk lè sa ou kab pa antre ladan l ou pran yon bouldozè al kraze l. Donk lè sa a premyèman fò w gen entansyon answit fò w gen mwayen yo. Donk gen entansyon an se yon bagay gen mwayen pou w fè sa w do anvi fè a se yon lòt bagay. Kolonèl, si n ap pale de fè toutalè a ou sot pran plizyè revolisyon, gen de aktè politik pandan semèn yo la a nan dosye Guy Philippe la ki pale byen fò e san. Lopinyon.
Se opinyon moun ki an pou, moun ki an kont. Sa komisè Guy Philippe te fè nan peryòd 2004 la, gen anpil moun ki te apwouve, gen anpil moun ki te dakò, e gen moun li te reyaji kont yo, y ap gen yon diskou de dezakò. Donk la, sa pral depann ki jan kè moun nan bat, si kè l agoch oubyen si kè l adwat. Donk la, nou dan le kad dèzopinyon. Sa se komisè Guy Philippe te fè, li fè pati de listwa. Li pa gen kapasite pou l modifye sa l te fè yo. Li pa gen kapasite jodi a pou l chanje done sa l te fè yo. Mentnan, se moun ki te sibi oubyen moun ki te kontan sa l te fè yo k ap bay apresyasyon epi la reyalite de listwa egalman. Donk, sa k te pase yo. il est très clair ke l te reyaji nan teyori, nan naratif ki te bay nan epòt la, nan epòk la kont prezidan Jean Bertrand Aristide ki efektivman t ap dirije peyi a mal. Donk se menm jan jodi a, si yon moun ta mennen yon rebelyon oubyen yon revolisyon kont Doktè Ariel Henry, enben nèg ki nan SDP yo ap di w bonjò, s on move nèg. Alò ke gen anpil moun nan popilasyon kap di monchè son yon bon son sovè w ye, son yon Bondye w ye. Donk la se sa ki rele opinyon apati de yon fè e ki depann de tandans moun nan, de pozisyon moun nan. Men nan pozisyon pa ou menm pèsonèlman kijan ou, kijan ou wè sa? Je retiens les faits historiques. je retiens les faits historiques, mwen sonje ke gen anpil moun e menm komisè Guy Philippe pale de sa, li di gen moun ki te trayi l, gen moun ki pa t respekte pawòl ke yo te ba li, sela vle di ke li rete avèk yon ensatisfaksyon sou aboutisman mouvman ke l te fè an 2004 la. Donk mwen panse si l gen entansyon fè yon lòt revolisyon, fò l ta retni le istwa sa a, retni eksperyans sa a, retni leson sa a pou l konn ki jan l ap reyadapte aksyon ke l ap antre. Mwen pa konsèy elektoral pwovizwa, ni pèmanan. Se lalwa eksplike tout bagay ki gen pou fèt, ki jan yo fèt pou fèt nan peyi a. Lalwa, lwa ki genyen yo, antouka, yo klè. E menm si yo ta vin mete yon lwa nouvèl, si lwa nouvèl la di yon bagay ki kontrè a sa ki te la yo, li ap an favè moun ki konsène a. Pa egzanp, nan lalwa ann Ayiti jiskaprezan, yo di yon moun ki te kondane a yon pèn afliktiv ou enfamant, pa kab gen pasaj pou l patisipe nan yon eleksyon pou yon pòs elektif an Ayiti. Se sa lalwa di jodi a. Si yo ta chanje lwa a, yo di yon moun ki te kondane a yon pèn afliktiv ou enfamant gen dwa patisipe nan eleksyon. Enben, otomatikman, kòm lwa a, modifikasyon sa a, l ap an favè moun ki konsène a, l ap kapab.

Li pòte anprizonman ki ba ou sa rele yon yon yon yon defisi moral. Sa vle di ke son bagay ki pote yon imilyasyon pou ou. E ke imilyasyon sa la lwa pa pèmèt ou parèt avèl pou enpoze w anndan yon espas kote pèp la pral gen pou l chwazi w. Se sa la lwa di. Mentnan, ki moun kap aplike la lwa? Se moun ki nan Kosèy Elektoral yo ki alafwa dè administratè elektoro e dè jij elektoro. Menm nan lwa yo, gen yon bagay pou yo ta chanje. Paske mwen menm pèsonèlman e nou menm nan gre, nou pa janm konprann kou moun kapab jij e pati an menm tan. Sètadi ke w ap fè yon bagay, se ou k ap administre l, epi lè yon bagay mal pase yon moun pa dakò avèk ou, se devan w moun nan pral vini ankò. Mwen kwè yo te, Prezidan Boniface te di sa. E nou toujou di sa depi an 2003 nan gre, nou te soti yon dokiman ki rele Le gre et la question constitutionnelle, nou te di li pa nòmal ke yon moun kapab jij e pati a la fwa. Donk sa se desizyon ki pral depann de kisa structure de justice yo ap di e kisa.